Manje mimi! Aktyèlman la a nan Pòtoprens, ou ka sezi wè, yon moun pa gen chat lakay li, ou wè tanzantan l ap achte manje chat. Tandiske, Moun ki gen chat lakay yo ap plenyen yo pa ka jwenn manje pou chat lè yo ale nan makèt. Ebyen frè e sè byeneme, medam yo aktyèlman la a se achte manje chat, manje manje chat pou dèyè yo ka pouse, pou dèyè yo ka gwo e pou dèyè yo ka chek lè yo ap mache. Mezanmi, bagay la ap konplike wi. M pral ba w detay. Ou mèt rete la. Verite pa konn kache. Jan ti pwovèb kreyòl la di l pa bò isit, tou manti pa fon. Depi w gen pasyans, w ap jwenn bout li. Èske w konnen moun ki lakoz jiskaprezan Moun ki soti Matisan, ki ateri nan sant spòtif Kafou a ki fè yo poko ka retounen lakay yo, se ex premye minis Jouthe Joseph. Eske ou konnen si jounen jodi a jiska prezan Izo ka bat kòl nan la repiblik kidnape moun, tanzantan moun ap pran bal sou wout Matisan se Jouthe ki lakòz? Si jounen jodi a, moun k ap pase pa Senjid, yo ka ap tonbe nan wout la, pye yo ap kase, se Jout Jozèf ki lakòz? Eske ou konnen, si jounen jodi a, Izo ka ap kidnape moun, monte fim, gade non, pran bis, ap fè makak nan larepiblik, rele komisè, fè menas, etsetera, se Jout ki lakòz? Eske ou konnen bandi zo pwason komisè Muscadin voye bay zansèt yo sa fè jout pi mal pase Marie Yolène Gilles ki mande pou minis jistis la revoke komisè e non sèlman sa tou pou ke li peye dedomaje fanmi chèf de gang nan? Medam, matmwazèl e mesye, m gen anpil koze m pral rakonte w, rale chèz ou chita. Men avan m ba w detay, lapolis arive mete anba kòd yon Nijeryen nan peyi Dayiti ki pote plis pase 1 pwen 2 kilogram kokayin nan entesten l. M pral eksplike w kòman lapolis fè depoze lapat sou li. Men kite m di w, Premye Minis Ariel Henry pale. se pa 2 a 3 koze li pa di pou la repiblik pandan ke li nan peyi Lèzetazini la l patisipe nan somè dè zameriken. Men kesyon k ap poze pou deklarasyon premye minis Ariel Henry fè, èske tèt li dwat? Èske li fenk sòt bwè? tèlman mo yo pike. Frè e sè byeneme, m pral eksplike w wi, jan ti pwovèb kreyòl la di, moun ou konnen lajounen, franchman, ou pa bezwen chandèl pou klere l nannuit. E se sou pawòl sa m ap di w byenvini, pandan m ap envite w rale chèz ou chita Fouco Zanmi Enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, m pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou ou bonswa tout moun kouman nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo se zanmi paw Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an. E kont sa a ki se te, Manman m ap soti usa, lè l vini pa bò isit, li debake ak yon malèt rad pou mwen. Tank m ap retire rad, m ap mezire, m jwenn sa ki pi bèl toujou. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se chou. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen. Manman m toutouni, men l kouvri tout mond lan. Manman m toutouni, men l kouvri tout mond lan. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco. Medam, matmwazèl e mesye sa fè divès jou dosye sa a ap fè aktyalite sou rezo sosyal yo e n ap mande ministè lasante tanpri souple di yon mo nan koze sa a pou pita pa pi tris paske pou pwoblèm nou gen lakay nou pa ka kontinye ap ogmante pwoblèm toujou gen yon dosye manje mimiyi tout kote w pase nan lari pòtoprens ou wè ti machann avèk gwo pake manje chat sou tèt yo. Yo vann a pati de 30 dola jiska x. Yon moun ki gen chat lakay yo, moun ki gen chat lakay yo nan moman an ap plenyen, yo ap di yo pa ka jwenn manje chat nan makèt. Ki sa k pase? Machann a pye achte manje chat ap pwonmennen manje mimi manje mimi. Ebyen frè e sè byen eme jan wap gade ti video sa a gade l byen Jan wap gade ti video sa a ki sak pase sa a se yon dam kap achte pou 30 dola manje mimi Ou ka sezi wè gon moun ki rete bò lakay ou ki pa gen chat ki plede ap achte manje chat Moun nan pa gen chat lap achte manje chat. Moun ki gen chat lakay yo, ou ka wè tanzantan moun ap achte manje tou panse se pou chat, non se pa pou chat la. E moun ki bezwen manje a pou chat yo pa ka jwenn li. Ebyen ki sa k pase silvouplè, medam yo lage nou pratik achte manje chat, manje manje chat pou mouda yo ka men lajè e non sèlman sa tou pou ke dèyè yo kapab tranble. Mezanmi Blondedy Ferdinand fò ta di nou yon mo wi nan koze sa. Wi lajan ou depanse pou fè pa w la men men tout medam yo fin fou. Men kounya yo lage nan manje manje chat. Frè e sè byen eme. E manje chat m pa kwè chen menm manje bagay konsa. Medam ayisyèn yo lage nan manje manje chat. E nan manje chat la fòm di w chaje sibstans kanserijèn ladan. E pi medam yo se li yo ap pran mete nan vant yo. Genyen 2 sibstans, gen yon sibstans ki rele akrilamid e gon lòt sibstans ki rele mikotoksin. Sa yo pa bon pou kò w mezanmi. E byen medam k ap konsome manje manje chat yo, sa kapab fè ou pa ka fè pitit. Sa kapab fè gwo efè sou fwa ou. Li kapab fè efè sou ren ou. Li kapab modifye adn ou. Mezanmi medam tanpri souple si n bezwen gen gwo bouda souple fè ti spò. Fè ti spò mezanmi. E kounye a la n lage nan manje manje chat pou bouda nou ka gwo. Bon kote ou jwenn ak koze sa manje manje chat epi bounda w ap gwo. Mezanmi oo peyi sa gen koze pou tande wi. Donk, ministè lasante, menm si wè minis la prèske al fè wout li, di yon mo nan koze sa. Pase medam yo aktyèlman la frèzesè, yo lage nan manje manje chat nan la repiblik, pou dèyè yo ka men lajen. Antouka. Nan jou kap vini yo la a, nou gen pou nou fè yon ribrik pou nou eksplike ou tout detay ki konsekans sa ap genyen sou sante ou lè wap plede manje manje chat. Donk, non sèlman nou lage nou pratik blanchi po nou, achte krèm, pase sou po nou, e men kounya la nap manje manje chat pou mouda nou ka gou. Sak diw nan jou kap vini yo la, la plipa ayisyen kap pase krèm, pa pral fè kansè po. E men kounya la nap manje manje chat, ki chaje sibstans kanserijèn ladan yo. Eske w wè yon nasyon, jan yo renmen al chèche pwoblèm mete nan kò yo? Bagay yo ekstrèmeman konplike nan la Repiblik, medam, matmwazèl e zemèsye. Dosye komisè Muscadin kontinye ap pousib chimen l, kontinye ap fè aktyalite. Men kite m di ou frè e sè byeneme, si jounen jodi a jiska prezan Izo avèk Ti Lapli ka kontinye ap taye banda, kidnapin, moun ap mouri tout la sent jounen sou Matisan, moun Kafou, moun nan Gran Sid oblije ap riske vi yo pase pa Sen Jid pou yo rantre Pòtoprens, Premye minis jout joseph konplis. Premye minis jout joseph konplis. Si jiska prezan izo ti lapli kapab egziste ap bay pwoblèm sou wout matisan an toujou ebyen premye minis jout joseph konplis. Bon m eksplike w. Nou raple nou nan jou pase yo lè sa a lucmane delil li te minis jistis. Luc Mandelil te pran desizyon pou l seke tout vilaj ak tout gran ravin. Yon sèl antre, yon sèl soti. Pase dosye kidnapin nan te tèlman faktyalite, sèl solisyon te gen ansanm avèk mesye yo se seke zòn nan. Imedyatman yo seke l, lapolis kanpe nan tout kwen yon moun te kapab fofile pase rantre nan zòn sa a, donk gran rantre prensipal la gen cha ki la, w ap antre nan vilaj ou pote yon sak yo fouye sak la. Si yo wè w ap antre a 5 pat bannann, yo ba w 2 pou rantre yo mande w ki valè moun ou genyen lakay ou, yo kenbe 3. Lè l fini w a vin chèche l. Men zafè kite manje antre an kantite nan vilaj non. E, sou lanmè a, gad kot kanpe. Yon bandi k ap parèt pwent tèt li, ebyen sa w jwenn se pa w. E, minis jistis la pase yon oultimatòm 72 èdtan pou tout moun ki pa gen zam andedan vilaj kite zòn nan. Eske nou raple nou dat sa a? E lè yo te fèmen vilaj, mesye yo te kòmanse plenyen. Yo ap di w konsa, moun anndan ap mouri, yo pa kite dlo rantre. Frèz e sè byeneme, depi w prive yon moun de manje ak dlo, li pap ka reziste non. Eske bandi yo kite andedan vilaj, yo te kapab itilize grenn bal la pou yo manje non. Eske yo te kapab manje zam nan tou? Non. Eske yo te kapab fizye lòt parèy yo pou yo manje san yo pa gen dlo? Non, yo pa ka fè l. Eske yo te kapab parèt nan prent lanmè a pou yo pran dlo pou yo al itilize? Non, yo pa ka fè l. Kounye a la a, sitiyasyon an vin ekstrèmeman konplike pou yo. Paske ou pa ka jwenn manje an kantite, e non sèlman sa tou ou pa ka jwenn dlo pou bwè. Kamyon dlo pa rantre nan vilaj e pa bliye zòn sa yo frè se sè byen eme, ebyen se lanmè a yo pouse. Se sab yo vide nan zòn nan, son lagon ki te la epi yo vin konstwi kay. Men vilaj de Dye m te kapab di se prent lanmè a wi li ye. Se fatra epi yo ranbleye l vide vide vide sab epi w wè yo vin konstwi kay nan zòn sa. Majorite moun ki te rete nan zòn sa fò m di w yo te gen basen lakay yo. Yo pa ka enstale ponp non paske dlo a sale kote kay yo fèt la se sou lanmè li ye. Ebyen kisa ki pase se dlo pou yo achte pou yo rantre nan vilaj pou yo kapab bwè. Donk imedyatman minis la te pran desizyon li bloke machin dlo kap antre, li bloke manje, la a mesye yo vin genyen 2 posiblite. Swa ou remèt zam, swa ou mouri. Ou gen 2 chwa, swa ou remèt zam ou byen ou mouri. Men nou konnen jout li menm ki te vin regle koze pal, ki te monte antanke premye minis nan peyi Dayiti ki te gen misyon spesyal pou Ayiti Cheri. Ebyen ki sa ki pase? Nan pale ansanm avèk bandi yo, selon deklarasyon ansyen minis jistis la Lucmane Delille, e Jouthe te kanpe devan laprès li di l, li pa la izo l pa la ti lapli. Donk zafè voye lapolis al fè operasyon al touye donk li menm li pa nan bagay konsa. Antanke papa pitit l ap pale ansanm ak yo fè moral yo jiskaske yo remèt zam paske chak ayisyen l pèdi s on fòs de travay. Tande byen wi frèzesè. Donk jounen jodi a pou kantite moun ki mouri nan matisan. Eske jout, eske moun sa yo pa fòs de travay pou jout tou? Non, eske yo pa fòs de travay pou ex-PM nan? Kòman l santi l lè l wè moun sa yo ap mouri pa bal nan tèt, fanm ansent ap pran bal, kòman l santi l? Ebyen kisa ki pase? Nan telefòn jouk t ap pale ansanm avèk zanmi l Izo Tilapli, li fè yo konnen yo pa bezwen kraze kò yo l ap fè revoke minis jistis la. Donk revoke l ap fè revoke minis jistis la e imedyatman l fin fè yo voye l ale l ap retire separatè yo ki anpeche manje dlo rantre nan vilaj de Dye. Donk, jan Jout te di ansanm avèk pitit gason li yo, ki sa ki vin pase? Yo revoke Luc Bandelil pou 1, epi pou 2 menm jou swa a, yo retire tout separatè yo nan vilaj. Donk, apre sa, kidnapin, kidnapin, kidnapin, kidnapin rekòmanse menm jan ankò. E lè yo te mete separatè yo dosye kidnapin nan te kanpe. Donk kounya la a ou konnen maladi redouble se mèt li l touye mesye yo di nap fon kantite kidnapin jou yo ta panse pou yo vin mete separatè yo nap gentan fin milyonè anndan. E bòs yo menm di yo nou pap ezite pote moun ba nou an gran kantite. Donk, si depi lè Lucmane Delille te la li menm antanke ex minis jistis dosye bandi ki pa vle wè sa nan peyi dayiti, li fèmen vilaj manje pa antre dlo pa antre, donk lè nèg yo ap sòti se 2 men anlè, epi lapolis tou pre yo mete yo nan poto, Epi rès ki rete anndan kap fè rezistans yo pap anpil, donk sa w tande a yo anvayi yo, lè konsa zòn ki rele Vilaj de Dye ansanm avèk Gran Ravin nan bagay konsa pa tap egziste, nou tap pase byen fasil nan antre nan Gran Sid, byen fasil nou retounen. Men konplo pi rèd pase wanga paske dèfwa gen de moun ki nan gouvènman an se espyon yo ye, se trèt yo ye, se travay bòs yo yo vin fè. Se pa pou san rezon m di nou nan peyi Dayiti, gang tèlman gen enpòtans pou politisyen son bagay ekstraòdinè. Donk, frè se sè byen eme, apre Luc Mandelin fin ale, ou pral gen menm jout sa a ki rete kòm premye minis, e ou pral genyen Rockfeller Vincent ki vin minis jistis. E 12 mas kisa ki pral pase, 5 polisye pral asasine andedan vilaj de Dye. Ou ap gade koman bandi ap rache polisye, koman polisye ap rele. Konprann byen wi frè se sè byen eme. Konprann byen. Donk, lè ke polisye sa yo mouri, ou ap gade premye mini jout ki vini k fè jel chèch kap kriye. E apre asasina Jovenel Moïse, li pran lèzond pou l ap di w konsa, operasyon ki t al fèt nan Vilaj de Dye a, li pa t okouran antanke premye minis, chèf CSPN. Mezanmi konprann bagay yo byen wi, antanke chèf CSPN, li pa t okouran de operasyon ki ta pral fèt andedan vilaj de Dye. Tandiske, si gon operasyon ki pral fèt, fòk gen lajan ki debloke, fòk gen materyèl ki pou achte, fòk premye minis siyen, epi kounya la a, pou jout di l pa okouran. Donk, se la n ap konprann se nòmal pou l di l pa t okouran, paske si l fè revoke minis jistis la, Akoz li bare vilaj pitit gason l yo pa ka jwenn manje. Donk chak grenn Ayisyen l pèdi son fòs de travay li pèdi l pa t vle pèdi fòs de travay sa yo. Donk 5 polisye yo pa vle di anyen pou li se nòmal pou l vini pou l kanpe nan figi nou pou l di ke li pa t okouran te gon operasyon k ta pral fèt. Ou vle pou l te di li te okouran de operasyon ta pral fèt tandiske se kont pitit gason l yo pral batay nan vilaj? Eske nou konprann bagay yo? Men kòman nèg pa bò isit odasye nan la repiblik wi. Donk e nan moman frè se sè, batay pot ko pete ant Tibwa ak Gravin plis Vilaj de Dye fè moun Matisan kouri kite kay yo non. Donk si depi byen avan pwoblèm sa te rezoud, desizyon ansyen minis jistis la te pran, premye minis lan te kore l, dosye Matisan pa t ap egziste jounen jodi a, moun Matisan pa ta pral rete nan sant spòtif Kafou a. Jounen jodi a kantite kretyen vivan k ap mouri sou wout Matisan an, ebyen yo pa t ap mouri. Jounen jodi a pye moun tèt moun kap kase nan sen Jude pa tap gen bagay konsa nou pa ta pral pase kote konsa paske pwoblèm sa tap deja rezoud men sa ki pase gang yo tèlman enpòtan pou yo pa touche gang yo nan peyi dayiti e nou kapab wè komisè Muscadin ki depoze la pat sou yon bandi ki menase l ki di l m vin pou ou wi nan zòn nan se ou menm mwen vin chache Bandi sa ki rele zo pwason li pase l a lenfinitif. Ou wè Marie Yolène Gilles soti li menm, li degaje konsyans li, li pote plent, li ekri mini jistis, li di mini jistis la konsa fò l revoke komisè a e rapidman fò komisè a dedomaje fanmi gang nan. Li menm li miyò, li degaje konsyans li, men moun ki rete k pa di anyen an, bagay la pi di pou li wi. Ou wè jou t rete an silans li pa di anyen sou gwo chèf de gang andedan vilaj yo t tonbe. Donk siman l konn pale a PM nan tou. Pase si Izo t ila li konn pale avè l. Li pa la tout li menm. Telefòn li pou li. Donk sòlda sa ki pèdi sou gwo fòs travay li pèdi. Sou gwo fòs travay li pèdi. Donk Marie Yolène Gilles Miyòl eks, li degaje konsyans li, li eksprime l, li di sa k fè l mal. Men moun ki pa pale, ki rete k ap, k ap eseye konsantre, k ap toufe bagay la anndan l, ou konnen moun sa yo pi vyolan, ou konnen moun sa yo pi kriminèl toujou. E lè minis lan te di w son fòs travay la, se pa ti fòs travay piti. Paske yon nèg ki aksepte, yon jenn gason ki aksepte kenbe zam pou fizye moun pou yon lòt se pou yon ti koze piti. Yon jenn gason ki aksepte kenbe zam pou kidnape moun se pa ti koze piti. Yon jenn gason ki aksepte kenbe zam pou vyole pitit fi moun, pou vòlè afè moun. Non monchè, se pa nenpòt fòs travay frèzesè byeneme. PM lan te konn sa l t ap di trè trè byen, se nou menm ki pa t konprann. Donk jounen jodi a, nou kapab konprann ki enpòtans gang genyen pou yon seri de dirijan nan peyi Dayiti. Antouka, w ap sezi wè se moun sa yo ki te refize pran responsabilite yo aprè k ap vin pwopoze w si m arive chèf men sa m pral fè. Si lè moun sa yo te vèt yo pa t fè mamit, nou pa bezwen espere Lè yo sèch yo pral fè mamit. Menm si yo ta kolboso dèyè yo fè mouda mamit la rantre menm jan bouda mamit machann nan anba lavil y ap vann nan fo mamit menm si yo ta kolboso l antre wi. Politisyen sa yo p ap janm ka arive fè mamit paske yo te dirijan, Yo patisipe nan mete peyi a nan nivo l ye la a, apre sa se yo menm k ap kare gòje yo ankò pou yo poze kandida pou yo vin prezidan, pou yo vin dirije kibò nan peyi Dayiti ke yo fin patisipe nan mete l nan kote l ye la a. Pèp Ayisyen, alò, kale je nou! Kale je w pèp Ayisyen! Paske konplo pi rèd pase wanga. Konplo sa ki fèt kont ou, donk jounen jodi a m panse ke w an mezi pou konprann pou sispann pran zannana pou sizann. Medam, matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, jan n ap gade ti videyo sa. Mesye, lè fanm la plèn ap bwote s on katastwòf. Eske w wè de koze mesye? Eske w wè de koze? Mwen a e sou moto moun yo bote yo pa nan rans. Yo pa nan rans. Yo pa nan rans menm nou gade. Mwen a la on kaban ni chita nan kaban nan. Ha je la vi sa o. Ni chita nan kaban nan epi pou la pote lout bagay. Eske w wè de zen nan peyi sa? Non bagay yo ekstrememan konplike. Bon, fòm di nou tou, nou kapab wè nan peyi Dayiti moun souvan bote nan nwit. Ou konn sa k fè sa? Dè fwa wap gade yon moun kap bote nan lajounen gon seri de trap, gon seri de bòks. E se lè yo di w rad kouvri peche, e pa manti non. Dra kouvri anpil peche tou wi frèzè sè byeneme. Dra kouvri anpil, anpil, anpil peche. Pase gon seri de matla, bay la gen tou, zo fè a parèt, bay la fini. E bwa moun nan bwote leve l gon jan l ap pran l pou mete nan machin moun pou l al ansanm avè l monchè. Se la wont, se la wont. Antouka mezanmi. Hee lè fanm la plèn ak bote pandan dènye moman yo la a son katastwòf natirèl. Frèzè sè byeneme Ayiti peyi teyat si la jistis refize trake gang yo ebyen gang rantre nan pratik trake e la jistis ebyen mèt kalèb jan batis nou konnen mèt kalèb jan batis nan la repiblik pòtoprens se pa nenpòtre ki. Donk se avoka w preske wè nan tout dosye louch nan peyi a. Aya! E se avoka sa pandan dènye moman yo k te kanpe l deklare tout lajan se lajan, pa gen move lajan ni bon lajan. Depi lajan vini li menm, sa w tande a, l ap pran lajan, l pa nan rans li menm. Pa gen pwoblèm mèt la. E se menm mèt sa ki toujou ap plede pou gang. Non, paske lè ke gon gouvèneman ki elu, gon seri de nèg ki mache touye moun jan yo vle, manje moun jan yo vle, kidnape moun jan yo vle, vyole moun jan yo vle, kraze brize jan yo vle. Lè gouvèneman resi fon kout filè, yo arete yo mete nan prizon, tande byen wi, enben se avoka sila a li menm ki pran dosye a an chaj kou gon gouvèneman de tranzisyon pou mache plede pou libere moun sa. Donk gon seri de gwo chèf gang yo plede pou yo mete yo nan lari, pou kisa paske yo menm yo vle gen aksè tout kote nan tout geto yo ka pase jan yo vle paske yo plede pou gang yo. Ebyen frè se sè Bien-Aimé, avèk grand etonman fò m di nou, yè, selon deklarasyon mèt Caleb Jean Baptiste, yo t ap tande direktè prizon an ki se Julien Victor nan jou pase yo te arete ak divès lòt. Ebyen, pandan yo nan pakè ki sa k pase, ti mesye yo ki tou prè a ou konnen, Izo, Ti Lapli se vwazen lajistis, e m de bon zanmi nou konprann sa w tande a, Yo soti anba, yo debake nan pakè, vide bal, moun kouri, moun vole, jij pete kouri, sa gen moun pye yo touche ansanm avèk 2 tèt yo, sa k pase nan fenèt, sa k gen pwent disparèt, moun ki pran bal selon deklarasyon Mèt Caleb. E non sèlman sa tou, chaje machin ki kraze e jiska prezan gen machin anplwaye ansanm avèk lapolis ki rete nan lakou pakè. Bon, frèz e sè byeneme fòm di ou, bagay sa pa senp kòman fè la jistis ap tande yon chèf prizon e nou konnen chèf prizon frèz e sè byeneme dan peyi d'Ayiti. Se pa nenpòtre ki. Pou koze kon ap pase nan penitansye nasyonal, fòm di ou, Gen gang ki andedan prizon an, se li menm ki pale ansanm avèk moun ki deyò lè yo kidnape yon moun pou l negosye. Pase li menm kote li ye la a, li deja nan prizon, li pa gen anyen pou l pè. E pa gen okenn lajistis ni lapolis k ap mennen ankèt tou nan dosye sa yo. Kote l chita andedan prizon an, li fè kout fil, li pale ansanm avèk lòt pou yo kidnape, se li menm ki pase lòd pou libere, se li menm ki di ki lè pou yo al pran tou. Donk gon gran bòs ki rantre an kontak ansanm avè l pandan l nan prizon epi li menm li pase rès sòlda yo lòd. Anndan Penitansye Nasyonal ki son gwo gwo bout tonton biznis kote dwòg pase, telefòn, dra a, bagay biznis nèt sèlman k regle anndan. Donk gon pakèt bagay pou yo rantre nan prizon an fòk ke chèf prizon an rantre nan kòripsyon. Ebyen atak ki fèt sou pakè pandan yo ap tande chèf prizon an se p on ti bagay ki piti. Eske nou konprann? Ebyen ki sa ki pase? Mesye yo antre, Izo enstale li nan palè djistis pase imedyatman sòlda l yo soti pran palè a an otaj donk se sou kontwòl li l ye se li k pou di men ki lè l deside pou ke leta ayisyen al fon pwosè anba nou konprann bagay yo frè e sè ebyen men rezilta lè n ap mache plede pou chèf de gang libere chèf de gang ebyen ki sa ki pral pase yon jou Paske chèf de gang yo tèlman fè betiz nan sosyete a, yo tèlman touye moun, a chak fwa yo touye moun, swa nou di yo se prizonye politik, yo se inosan, yo se militan, etsetera. Donk, a chak fwa yo prezante devan jij, yo tande ki sa avoka di, ki atik li rale, Kòman l te kanpe, kòman l te rale plim nan tou nen l pou l kriye l, fè je l chèch pou l libere yo. E jij la tou, yo konn kòman sa fonksyone, yo ba l yon lajan anba anba nan fè nwè epi sa w tande a, dosye klase yo libere, epi yo di kèt, kont sa nou pa ka fè pou kont nou la. Si ke nou gen tan konprann e wè n abitye a ki atik yo konn rale. Si nou wè Koman jij yo jere koze a se just yon bras nou bay epi sa w tande a yo mete n deyò. Ke nou pran palè a an otaj kounya la, lè lapolis arete nou youn konsa nou pap menm fè de twa jou nan prizon. Yo ap arete nou pou 1 epi pou 2 nou mande pou transfere dosye a ba nou epi sa w tande a nou pwononse si n ap libere nou libere si n ap kite w nan prizon nou kite w nan prizon. Ebyen frè e sè byeneme.

Pran misye nan ayewopò Tousen Louvèti, jenn gason sa ki fèt 12 fevriye nan lane 1995 anba kòd pou trafik dwòg. Ebyen, li te abò yon vòl Air Caraïbes TX 559, li ta prale a Pari. Yo pran misye, Imedyatman, yo sispèk li gen kèk ti bagay anndan l ki pa twò nòmal, donk ògàn misye yo ogmante sitou nan nivo estoma l. Sa w tande a, lapolis mete l nan machin epi yo kouri ansanm avè l, yo ale nan lopital Bernard Meuze. Lè yo rive nan lopital Bernard Meuze, yo fè yon radyografi pou misye, donk. Lè yo fin fè radyografi, yo vini ansanm avèk imaj, jan n ap gade foto sa a, yo wè gen yon pakèt kò etranj ki nan lestomak misye. Ebyen, rapidman, lapolis ansanm avèk medsen yo t ap pral degaje yo rapid pou eseye wè kòman yo te kapab retire tout ògàn etranj sa yo ki andedan sitwayen an. E lè yo retire l frèzesè byeneme, yo jwenn yon total de 102 batonè dwòg ki egal ak yon total de 1 pwen 35 kilogram kokayin. Donk, yon pwosedi jidisyè ouvè pou kapab depoze lapat sou tout konplis ki nan la Repiblik. Kòman fè yon Nijeryen ap soti nan peyi Dayiti l plen dwòg anndan l? L ap vwayaje pou l ale Pari. Donk lè l rive Pari, siman l ap pran yon lòt avyon pou l antre lakay li. Donk, frè se sè byeneme nou kapab remake pandan dènye moman yo, se tanzantan wi, BLTS, dcpj, pran moun kansanm avèk pil dwòg anndan yo. Mezanmi! Mezanmi! Bagay yo pa piti nan peyi Dayiti. Bon sa mande pou nou poze kesyon. A chak fwa la polis fin depoze la pat sou yo, ki sa yo fè ansanm ak yo? An tou ka. Medam, matmwazèl, se mesye fò m di w, e byen, madam Lalim nan gwo kouri wi la. Yes. Madam Lalim nan gwo kouri, e byen nan mwa jiyè k ap antre la, fò m di w manda l pral fini. E byen pandan dènye moman yo la, madanm sa transfòme tèt li an madam rankont. Lap rankontre agoch, lap rankontre adwat, se rankont sou rankont. Nan jou pase yo l te rankontre ansanm avèk ex prezidan Jean Bertrand Aristide pwopoze l pou l vin prezidan tranzisyon oubyen ansyen prezidan Joslèm Privè, 2 kansè nan peyi Dayiti, nou konprann bagay yo paske tout chèf ki pase nan tèt peyi a se yo menm ki lakòz peyi a twouve l nan sitiyasyon l ye jounen jodi a. Donk fò m di w Nan jou pase yo, selon enfòmasyon ki arive jwenn nou pa kalbas gran djòl, ebyen syèj BINUH ki nan Juvena, fò m di ou te gen gwo rankont diplomatik ki fèt ant Madam Lalime ansanm avèk minis kolektivite teritoryal la ki se Litz Quitel. Yo diskite sou gouvènans ak sekirite piblik pandan echanj yo, Madam Lalime pandan dènye moman yo la tounen madanm rankont manda l prèske fini. Tèt li cho. Medam, matmwazèl, se mesye, lapolis mete nòt sa deyò pou di, si tout fwa ou ta wè yon machin genyen plak sa yo, kouri pou yo paske se machin lapolis yo. Bandi kapab itilize plak machin sa yo pou kapab fè zak malonèt. Gen yon plak ki se 0, 0, 8, 84, dezyèm plak la se 0, 10, e twazyèm plak la ki se 0, 10, 0, 1.

M pa konnen sa k pase yon seri de politisyen. Bon, genlè tout lage nan fimen pay. Pase franchman, gon seri de deklarasyon wap fè ou di kèt mesye. Sa k ap pase moun yo konsa. Politisyen yo lage nan fimen pay zonyon. Pay zonyon fè moun sou anpil wi frè se sa w konn sa. Politisyen yo lage nan fimen pay zonyon rèd chèch. Ya! Ebyen ti konpè sa m pa konn sa l sot bwè anba raje a, li deklare depi l rive nan tèt peyi a, l ap mete fen ak ensekirite, si tout fwa l ta prezidan pwovizwa, nou konprann bagay yo. Donk l ap mete fen avèk dosye ensekirite a e non sèlman sa tou, l ap fè eleksyon paske san sekirite pa kapab gen eleksyon. Men kite m di w yon gwo verite, ti konpè sa w ap gade la, se li menm wi k te lage Lagel sivil nan kòlèt Jovenel Moïse. E li wi te lage lagel sivil nan kòlèt Jovenel Moïse. E pi kounya la ki gen plan sekirite. Eske w tande de koze nan la repiblik? Li te lagel lagel sivil ki patisipe nan touye Jovenel Moïse ki tap distribye lajan bay ajan USGPN ansanm avèk USP pou soudwaye yon fason lè ke mèsenè yo debake pou yo pa fon kout bal. Epi jounen jodi a ki gen plan sekirite pou le peyi. Ala traka pou lave kay te papa. Men se kwa listwa pa bo isit. Apa tout neg yo pran nou pou makak mezanmi. Men franchman. An touyèd prezidan. Epi nou panse nou ka vin kale kò nou sou moun konsa. Un peu de sens de l'humour. Medam, madmwazèl, se mesye, premye minis Ariel Henry trete. Premye minis Ariel pa nan rans non pandan dènye moman yo la. Ou kwè se koze. PM nan trete kote l di mwen kwè nou dwe mete aksan ansanm sou rechèch pou n jwenn solisyon kriz la. Yon solisyon konkrè, dirab ak pwoblèm ki pouse pèp la ap kouri kite peyi a. Peyi m nan, tankou tout peyi nan rejyon an, Bezwen envestisè masif, kreyatè anplwa stab pou ofri ak lajenès e bay kandida imigrasyon ilegal yo opòtinite ak rezon pou yo espere yon lavi miyò. Are you serious PM? Kèt, kèk poulè roti nan manje dèyè a wi, sa kap pase PM nan la? Ki envestisè? Anba kiyès? Anba bòs ou yo PM? Adje lavi sa ou gade dènyeman, yon jenn ti gason soti Etazini, l achte tè yon avoka vòlè l. Epi kòm rekonpans, yo tiye misye. Bon, m pap janm sispann pran egzanp dosye Johnson Napoléon ki te vini pou l te mete biznis li nan peyi Dayiti. Yo tèlman mande l papye jiskaske l dekouraje. E w sezi ou wè yon bandi ki nan prizon gen tout papye l gen biznis li k ap fonksyone nòmalman nan peyi a. Donk, lè ke PM nan di konsa, envestisè masif pou vin envesti nan peyi a. Bon, ayisyen ki nan peyi a mezanmi pa ka envesti PM? Remèt boutèy la non pa fè sa PM pa fè sa ou konn bagay yo deja pa vin fè wont sèvi kòl pa vin pale fransè sou nou nou konnen reyalite a deja Medam matmwazèl e mesye defwa gon seri de dirijan nan peyi a ki tèlman bay manti ala fon konn ou vin konn manti yo a pa kè yo poko menm ouvè bouch yo pou yo bay manti yo gentan konprann tout bagay. Adje lavi sa o! Dirijan nan peyi Dayiti gon nivo odasye sou yo son bagay ekstraòdinè. PM nan pa fini la non, li kontinye pou l di, Mwen kwè li nan enterè nou nan emisfè sa a pou nou tout ansanm pou nou kapab konstwi yon avni dirab, rezilyan, ekitab.

Pa pale. A la traka pou lavi ka ete papa. Bon, bagay yo ekstrememan konplike. De fwa se pa ri m ta ri dirijan yo non men yo telman fè betis. Wè se sa byen eme, gon videyo m pral montre nou la. Donk, se pa pou san rezon wè madam Bozil te di blan nou grangou. Nou grangou vre wi frèzese. Gad aksyon Ariel nan somè Amerikan. e dirijan nan rejyon an ki reyini, fò nou manje ansanm, ou konprann? Ebyen, gon gwo tab men longè, tout dirijan pral chita pou manje. Joe Biden pral pase lòd pou di tout moun chita, Ariel gentan chita anvan. Yo poko di manje, Ariel gentan pran napkin nan anvan. Oh oh, ayayay, sèvyèt sou tab la padon. Ann gade videyo sa ansanm. Mezanmi, gade byen. Joe Biden kanpe tout moun gade Ariel wi l kenbe chèz li a pou moun pa pran plas li li kenbe chèz la byen di e wi a pase men nan tèt li ap di mezanmi pase lòd la vit non m bezwen manje a prese vit Joe Biden m Joe Biden di nou mèt chita gade byen wi gade pyè m nan gon jan l gen foug li rale chèz la wap wap wap wap epi yap li gentan chita anvan oh mezanmi oh dèyè PM nan rive anv sou chèz lan anvan prezidan Brezil la wi k anfas la Epi gade w wè, men l gentan nan napkin. Men l gentan nan sè. Wè, men, li gentan pran sèvyèt li lontan. O Letènèl papa, o Letènèl. M p ap kapab, non m p ap kapab, m p ap kapab frèz e sè byeneme. Men sa dirijan nou al regle dèyè a tande. Lè yo di yo soti yo al regle koze peyi men. manje a vezi ke ariel sou bisket ooh etènèl papa ke ariel sou bisket bonm de gaje m pou m chita pou yo pa pran plas la epi gade nou geta di bonm geta pran sa bon kòm etan donen nou pa gen tout videyo a sak pou dous li pa pran kèk kuis pou l pou foure nan pòch li. Li ka gentan pran kèk kwis pou li foure nan vès li epi lè l rive lakay di wè kwis poul sa se sou tab kote m t ap manje avèk prezidan Joe Biden wi. Si ke èks prezidan chanm depite a ka kanpe l di s on glwa, s on lonè pou li ak tout pèp ayisyen, pou ou oubyen pou pèp ayisyen? Paske premye minis Ariel Henry rankontre arive sere l anmen. Prezidan Lèzetazini. Ou wè nan ki nivo nou krab? Ou wè kòman nan ki nivo nou sousou? Ou wè nan ki nivo nou desann tèt nou ba? Pwazon nèg la fè elòj ou pou yon lanmè. Donk gon seri de dirijan nan peyi Dayiti. Imedyatman, yo rive bay prezidan Lèzetazini lanmen, donk rèv yo akonpli. Misyon yo bout la, yo ka ale anpè, yo ka mouri. Ebyen, men travay Ariel nan somè a. Mezanmi, kote chèf, kote moun ki responsab pwotokòl la? Ou pa konnen lè nou gen granmoun defo konsa fò n ba li manje nan maten? Fò n plen vant yo? Kounya nou kite PM nan ale san manje. Epi, men sa lal fè. Li gon janl prese, riip, li chita anvan. Epi lèl fin chita, li pa ka tann pou yo dil. Nou pral sèvi, li gentan rale napkin li, rrr, gentan ap bat, hein, pou l ouvè. Ay, kèl sou biskèt li pa ka tann. Ha, ha, ha, eeyy! Alon lavi sa papa. Medam, matmwazèl e mesye, Premye Minis Ariel Henry te gen chans rankontre Nicole. ansanm avèk Sekretè Deta Lèzetazini an Antony Blinken pou diskite sou sitiyasyon peyi Dayiti. Ebyen selon deklarasyon Nicole, li fè konnen nou pap rete kanpe toutotan nou pa bay pèp ayisyen an sa ke l merite. Men fason Lèzetazini foure bouch nan koze a vin fè genyen plis diskòd Donk manm sosyete sivil la ki rele tèt yo Montana, patizan yo ki nan Kongrè a te mande ak administrasyon Biden nan pou l sispann sipòte pou l sispann sipòte Premye Minis Ariel Henry men malerezman se pa sa ki fèt donk gouvèneman Lèzetazini an te mande ansanm avèk tout aktè Montana yo plis sa ki nan gouvènman k ap dirije pou yo mete tèt yo ansanm pou yo jwenn yon solisyon ayisyen ak ayisyen donk jiska jounen jodi a pa gen okenn solisyon ki jwenn. Ebyen frè se sè byen eme 2 pati yo gouvènman Ariel Henry avèk pati Montana a rete tankou lèt a sitwon jiska prezan yo pa kapab kole. Sa vin fè politik la konplètman paralize, sa ki pouse moun ki nan peyi a nan dezespwa plis chak jou, plis tansyon sosyal yo fè moun yo oblije ap kouri kite peyi a pou yo ale chèche lavi miyò. Nicole kontinye ensiste pou ke Lèzetazini konprann sitiyasyon an, ebyen yo ankouraje PM nan ansanm avèk tout gwoup Montana a pou yo reyini pou yo seleksyone divès konseye pou prepare eleksyon e kominote entènasyonal la li menm bò kote pa l ap bay asistans teknik pou ke peyi a kapab dekole. Ala traka pou lave kay tè lè w ap pran medsin sou kont pentad mawon m pou jan l fè visye kay blan. Yon wikenn rete yon wikenn e depi wikenn nan rive se plezi gaye. Medam, madmwazèl e mesye, souvan nou konn tande ti ekspresyon sa, travay an silans, kite siksè pale pou ou. Kite siksè w fè bri pou ou. Ayayay gen Bondye bèl bagay lè w ap travay an silans epi lè w ap eklate ou eklate boum men gen de siksè w konn fè k tèlman fè bri ou wont ou pè ou pa fyè de siksè a ban m esplike w yon bagay w ale nan kou anglè Gade nou wap aprann, wap aprann, wap aprann an kachèt epi on bon maten gade nou kanpe sou katye a gon jan wap ouvè kò w wap spik gen kèk blan k debake ou konprann frè e sè gade nou wap pale nan legliz la pyès moun pat konnen si w te pale angle paske w tap aprann an kachèt wè sa m di w la epi on bon maten gon gwoup etranje k debake legliz la epi wap pale ansanm ak yo san kè sote san ezite wap vide angle wap spik english tanglorat you understand me. Donk tout moun nan legliz la yo te di waw. Kèt, apa l te pale angle? Misye rèd, misye fò, ou konnen medam yo toujou renmen ti gason ki pale angle, de menm tou mesye yo renmen meda, fanm ki pale angle. Donk kounye a la, fason w ap pale ansanm avèk blan yo, gen yon amitye ou vin devlope ansanm ak yo, nimewo tonbe, etsetera. Donk pastè a tou kòmanse vini ap rale w sou kòd, mete plis kontwòl sou w, ap antre w anba vant li pase talè w pran blan nan men l, w al fòme legliz pa w. Nou konnen se yon bagay ki fasil pou fèt nan peyi Dayiti, kreye legliz. Lè w nan mizik, donk tanzantan w ap fè ti repetisyon anba chal anba chal, yon bon maten ou debake nou fèt epi sa w tande a ou kraze fèt la tèlman w byen chante. Donk, se prepare ou t ap prepare, se travay ou t ap travay, ou kite ebyen siksè pale pou ou. Ou kite siksè fè bri. Se pa ou menm k ap di, wey m fè siksè non. Tout moun ap gade yo wè, waw! A, misye t ap travay di wi. Ah misye ap rekolte jounen jodia wi se pa ti koze piti. De mèm, anpil moun kap joure w jounen jodia, bouch sirèt, wap monte pye sitwon etc. Gonw jan w ret lakay ou, bat la gramè fransèz ou. Tanzantan, wap pale epi yon bon maten yo wè w pwononse yon diskou an fransè, se pa ti koze piti tout moun se Aplodi w aplodise, gade nou, tout moun kontan, tout moun edifye, tèlman w byen pase. Donk la a, m pa kache di w, a chak fwa Gen yon gwo spektak ki pral fèt, yo ap toujou envite ou pou vin mete franse a tè. Nou konprann koze. E pi frè se sè byen eme fòm di ou, gen siksè ki pale pou ou, bagay la konn twòp. Siksè a konn tèlman fè bri, ou menm ou konn anvi mawon. Kite m di w, lè w ap plede fè bagay an kachèt. An an. Lè w ap fè bagay an kachèt, frè e sè byeneme, ou ka sezi wè w nan chanm nan la, gwo moun ki devan epi w ap pran afè w la. Ou lache kè w, ou sere dan w. W ap travay. W ap travay, ma sè! W ap travay, mon frè. Pyès moun pa konprann ou. Tanzantan ou gon ti randevou. Gade nou ap fofile kò. Pyès moun pa ka konprann sa w ap regle. Yo wè w on ti jan sispèk, on ti jan biza. W ap degaje w anba raje a. Donk, defwa w ap tchatche, w ap souri. Gade nou w ap travay tout nan nwit, ou pa ka rete, je w pa ka fèmen. W ap tchatche, w ap ekri, gon ti pawòl monte desann k ap vini. Pyès moun pa ka konprann ki sa w ap regle. Pyès moun pa ka konprann ki sa w ap regle nan la repiblik. Jan w ap gade imaj sa, ebyen, sa se lè w fin travay epi men siksè k ap fè bri pou ou, frèz e sè. Pa pale gade siksè a k ap fè bri pou ou. E dèfwa w konn pè siksè sa. Ay lè w ap travay travay travay mezanmi fò w jwenn rekonpans lè w ap plede fè fè fè fè ebyen w ap plede boule bwa fò w fè chabon kounye a lè ti bebe sa kòmanse kriye w kòmanse wè sa m di w la w ap wont moun nan zòn nan depi lè vant lan kòmanse monte moun kòmanse ap wè ti pwent siksè w kòmanse bay tèt ou pwoblèm kounye a la kote bagay la pral di pou ou lè w pral akouche w oblije fè tout kri sou latè pase lè w pa ka sere bagay la ankò. Ou pa ka sere tout moun pral gade w gen kap vini di oh apa w t ansent menm jan yap di w oh apa w te konn chante oh apa w te konn pale anglè epi demen yap vini di oh apa w t ansent oh pou kiyès oh humm ou pral papa zòt ou santi w mare ou santi w jennen men fò w sonje w tap travay e lè w tap travay la ou tap travay a tout foug ou a tout kouraj ou se hen hen gade nou nou tap byen enjoy travay la ebyen kounya la se siksè ak rive Fò n aksepte l, nou pa ka wont pou tèt bri siksè ap fè nan zòn nan. Donk, frèzesè byeneme, lè fi sa pral akouche, lè w t ansent, pyès moun pa t konnen, ou te nan ti bagay anba raje a, moun pran w pou ti sen, epi, yon bon maten wè vant ap monte, wè lè w pral akouche, ou tèlman rele, tout moun nan zòn nan vin konnen ke w t ansent wi. W ap fòse, w ap pede peze pou wè si kri a pa ta soti, e gade w gade w ap ouvè bouch ou nan katye a wi. Ah ah Gon ti mizik medam yo konn souvan chante Lè m t ap pran l nan Se nou de l te ye Men kounya wi Mwen pou kò Men m ap mouri wi Men m ap mouri wi Wale konsa Fanm chay pa gen pitye pou ou Taat bòdè ou Ou kwè se sa Lè m tap pran lan se nou de l te ye Men kounya wi se mwen sèl M ap mouri wi, m ap mouri Mezanmi si n pa vle siksè a fè twòp bri nan tèt nou Jiskaske n ap kouri pou siksè a Nou vin wont siksè a Lè n ap travay reflechi byen Konnen kòman n ap travay Konnen nan ki nivo n ap rive Ok mesye dam. Antouka, jan m toujou renmen di l pa bor isit, Ayiti diktature se la pèl dè anti Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwar a la pwochèn,